An 1966, nan kad uityèm edisyon koup du mond de foutbòl. Pa bliye Ti Koze Mondyal se emisyon ki ap kondwi w vè Qatar, koup du mond k ap kòmanse le 20 novanbre pou fini le 18 desanbre nan peyi Qatar. Men! Jan nou konnen l deja, le vwayaj a travè listwa de la koup du mond, li pèmèt aske nou fè istorisite edisyon ki pase yo. Se pral 22 zièm edisyon an, men jodi a deja nou ap prezante w 8 tièm edisyon koup du mond foutbòl la. Men avan sa nou salye tout moun ki anba live lan, tout moun ki ap swiv emisyon an, tout moun ki ap genyen trè byento pou yo abòne pou yo fè pati de la grande famille de RGTS, Radio Genève Telesport, men egalman nou ap mande zanmi yo pou yo fè yon lòt moun genyen posiblite pou swiv emisyon sa a lè ou fè pataj yo. Pa bliye kite de kòmantè pou nou, sa ap pèmèt ke nou avanse pi vit, nou avanse pi byen avèk pwojè a, paske nou pa kapab fè pwojè a san ou. Donk se mwen menm, se ou menm ki ap pèmèt aske Ti Koze Mondyal fè chemen ni, men tou RGTS. e kapab avanse. Vwala e nou ap salye Rose Corporation ki toujou avè nou, se se sponsor ofisyèl nou Rose Corporation. Nou pran le plèzi egalman pou nou salye Roosevelt Prestans Jajout e ki se pdg Rose Corporation. Kòm dabitid nap pran poz Rose Corporation nan, nap tounen.
Ou gen yon biznis pa vre e ou ta renmen enfòmatize l? Woods Corporation pote yon bon nouvèl pou w! A pati de jodi a, biznis ou an pral gen yon lòt vizaj, ak bèl dizay pwofesyonèl. Nou fè wèbsayt sou mezi, tankou wèbsayt minimalis, anpil paj, responsiv, nenpòt jan w vle l la, n ap ba w l. Nou devlope sistèm enfòmatik, tankou sistèm pou makèt, lekòl, restoran, klinik, salon bwote, faktori, bwalèt, elatriye. Nou fè maketing dijital.

www.eclaircom Sa w ap tann? Kouri vit, paske tout sèvis sa yo gen 30 pousan rabè si w antre an kontak avèk nou kounye. Suite emisyon. Voilà les amis, nous sommes déjà de retour euh, pour votre émission Ti Causé Mondial. Nous dans huitième édition um, Coupe du Monde là. Nous allons en Angleterre pour nous voir comment ça t'est passé. C'est ça l'idée. Ti koze mondyal avan menm nou rive pou nou fè w konnen kisa ki pral pase Qatar, peyi kap patisipe yo, kòman sa ye, konbyen fwa yo patisipe, ki fòm ekip sa yo, kiyès ki favori pou ranpòte konpetisyon sa, vil, stad, bèl aranjman ki fèt nan peyi Qatar men tou Kote koup du mond sa soti pou l rive pou l rive la? Yon koup du mond ki ap fèt nan yon dat inedit paske se yon koup du mond ki pral fèt an ivè. Na vin pale sou sa men pou nou rive Qatar fòk nou pase nan edisyon pase yo. An Angleterre, uityèm edisyon koup du mond la li te kòmanse du 11. jiyè pou du 11 pou fini 30 jiyè 1966 donk se menm mwa a kontreman avèk kèlke edisyon ki konn kòmanse an me fini an jwen ki konn kòmanse an jyen fini an jiyè men koup du mond sa li te kòmanse du 11 o 30 jiyè 1966 an angletè te genyen 16 peyi ki te patisipe nan Koup du mond sa, 32 match, epi afliyans lan se te kanmenm 1 milyon 614 mil 677 spektatè, sa ki te bay an mwayèn par match 50 mil 458 spektatè. A remake, se kanmenm yon koup du mond ki te genyen anpil anpil moun ki te. ki te gade li. Donk sa se m ta kapab di prezantasyon de faz final koup du mond lan ki li menm se 8 tièm edisyon an ki te fèt an Angletè. Kounya nou prale nan yon lòt aspè, lòt aspè nou pral gade la ansanm avèw zanmi ti koze mondyal se toujou gade ki ekip ki te patisipe. Paske tout ekip pa toujou patisipe nan faz final de koup du mond se sak fè li toujou enpòtan Pou nou e prezante w ekip ki te patisipe yo. Deja, nan zòn Konkakaf la, apre manke Meksik, li menm e trè souvan yo prezan nan faz final de koup di mond, paske nan zòn sa a, se te kanmenm yon reprezantan a sèt epòk. Donk Meksik se peyi ki te plis an fòm nan, se sa ki fè e trè souvan nou wè se Meksik ki ale nan faz final de koup di mond yo, menm si Lèzetazini te fini twazyèm nan koup di mond 1930 lan, premyè edisyon, Yo te la an 1950 e te menm fè yon trè bèl viktwa o depan de la seleksyon anglèz de foutbòl. An nou al gade ansanm avè mwen Meksik ki te prezan pou Konkakaf lan epi nou tou anchene an Amerik di Sid te genyen prezans di Brezil, Brezil ki te chanpyon 58 chanpyon 62, donk Yo te double tenan du titre, Brezil ki ta pral li menm jwe koup du mond sa. Nan peyi Langletè, te genyen Chili ki te patisipe nan koup du mond sa, Larjantin e la seleksyon Urgweyèn de foutbòl. Donk sa se te pou Amerik du Sud e pi nou wè Konkakaf la. Nou ta kapab di Amerik an antye. E pi te genyen yon reprezantan pou Azi, Oseyani, Pasifik. Anfèt, anfèt, se Azi, Oseani, Afrik. Se sa. Azi, Oseani, Afrik. A remake nou pale la de twa kontinan. Azi, nou di Oseani, nou di Afrik. Yo te genyen yon sèl reprezantan e se te Kore di Nò, Kore di Nò ki te kanmenm fè yon yon bèl koup di mond, na genyen pou n vin wè sa. Vwala. E nou wè peyi E nou wè peyi Amerik, peyi ki te reprezante Azi, Afrik, Oseani, kounye a, nou pral wè ki peyi ki te prezan pou Ewòp. Dabò, Langletè, peyi òganizatè, yo te la, Lalmany de Lwès, Le Pòtigal, Inyon Sovyetik, Itali. Peyi sa yo te bèl e byen prezan pou la uityèm edisyon de la koup du mond de foutbòl, men se pat peyi sa yo sèlman, pa bliye ke nou di w se 16 peyi ki te patisipe. Nou te genyen la Frans, Lespagn, la Bulgari, la Ongri e la Suis, se ansanbl de peyi sa yo ki te patisipe nan koup du mond lan, ki te reprezante kontinan

Football lan pran nesans, se la football kreye an Angletè, vwala, e Langletè ki te òganize koup di mond 66 lan, e jan nou di se bèso a, ebyen se pou uityèm edisyon an ke yo ta pral òganize koup di mond lan, Langletè, pou la petite histoire, e ki pat patisipe nan premyè edisyon koup di mond yo, yo pat la 30, yo pat la 34, yo pat la 38, men Langletè li te fè aparisyon ni pou la premyè fwa nan istwa koup di mond se te an 1950. Koup du mond ki te dewoule nan peyi Brezil ke nou te deja prezante w zanmi ti koze mondyal. Aprè nou fin pale de ekip yo, se se kòm toujou les stades. E stad ki te akeyi koup du mond sa, yo pa t anpil an Angletè, e bon mwen pa konnen rezon egzakteman paske Langletè kanmenm se yon peyi foutbòl, e te gen anpil ansent. ki te kapab akeyi koup du mond lan, men se stad sa yo mwen pral ban nou la. Dabò genyen a Lond, White City Stadium, yon stad ki te genyen yon kapasite de 50 mil plas, White City Stadium, m pa tande stad sa ankò, m pa konnen ki sa k pase vreman, White City Stadium. Epi te genyen du kote de Birmingham, nan vil Birmingham, te genyen Villa Park, Villa Park, nou wè Aston Villa. E lè nou wè Villa Park, donk Aston Villa, Birmingham, se vil la. E gen yon ekip ki rele Birmingham tou, Birmingham City. E men, se nan stad sa, yon stad de 50 mil plas, ki te akeyi 2 match nan kad uityèm edisyon de la koup du mond de foutbòl. E pi nou ta pral gen stad Goodison Park. Goodison Park se stad ke Everton Li resevwa match yo e nan Anfield Road ke Liverpool li menm li resevwa l, se yon stad ki gen yon kapasite de 50 mil plas. A remake, se te 2 de gran stad, 50 mil plas nan tout stad mwen di la deja yo. E pi, manman koze an, se Wembley an. E Wembley an ki li menm a sèt epòk te gen yon kapasite de 100 mil plas Se li menm ki ta pral resevwa final uityèm edisyon de la koup du mond de football nap genyen pou nou rive nan kesyon final la. Men koup du mond sa kontrèman avèk lòt koup du mond yo te genyen yo menm yo te genyen kesyon maskòt e se pou la premyè fwa nou kapab wè sa ta pral genyen maskòt Nan nan faz final de koup du mond e bon tout lòt edisyon yo ta pral vin genyen e maskòt e bon na gentan eksplike sa plis men jan w kapab remake li maskòt koup du mond 1966 lan ou kapab wè l ansanm avè nou e sesi se pou la premyè fwa e nou pat vle kite sa pase inapèsi pou nou pat eksplike w sa maskòt koup du mond 1966 lan zanmi ti koze mondyal vwala e sa se premyè pati an nan dezyèm pati an se se anekdòt koup di mond sa paske chak koup di mond yo genyen pwòp istwa yo gon seri de detay ke ou menm kap swiv mwen la ou kapab toujou etone lè nou pral pale de sa men se sa ki fè Se sa ki fè bote emisyon an sitou kesyon yo, de detay ke nou pral antre nan yo la. Donk yo, yo plizyè, sitou koup du mond 1966 lan, dabò Langletè peyi òganizatè, mwen pa konnen pou ki rezon, men kanmenm nou menm k ap swiv gen yon bon rezon pou sa, Langletè jwe tout 6 match li yo yon sèl kote. Nou konn sa k rive, donk lè w pa p deplase, seleksyon an pa p vwayaje, an bis ou avyon, donk gon fatig, aspè fatig lan w pa genyen l. Donk Langletè, ki t ap akeyi koup di mond li, ebyen yo resevwa tout match yo nan Wembley an, yo ta pral chanpyon, n ap gen pou nou wè sa, donk se 6 match ototal. Sa, se yon anekdòt enpòtan. Pou nou te konnen de sa. E pi dezyèm pwen nou ap gade la nan kesyon anekdòt, se Le Brésil de Edson Arantes. Double tenant du titre, e byen Brezil pral elimine nan premye tou. Yo pèdi e yo pèdi e kont yo pèdi 2 fwa 3 a 1 wi men lap genyen Le Portugal avèk 2 gòl de Eusebio ki te elimine E Brezil, yo pran yon lòt 3 1 ankò, sitiyasyon an te difisil pou la seleksyon brezilyèn de foutbòl, men listwa a rapòte yo te matrake de manyè hontez Edson Arantes tèlman yo te bat yo te ba l kou anpil anpil anpil, sa ki te fè Brezil li elimine nan premye tou koup du mond 1966 lan e listwa rapòte Pele epi Gordon Banks. Gordon Banks se gadyen se gadyen Langletè, ebyen Pele te di li fè gòl, se Banks ki retire l e nou kapab wè bèl foto, imaj sa, imaj kout tèt Pele epi Banks li retire l lan e n ap wè Pele avèk Banks mesye yo ki gen imaj la E jan nou kapab remake l nan emisyon an, donk se enpòtan. E sa se te yon bèl, yon bèl aksyon. E jan zanmi yo renmen di, se 10 dè 2 kote, menm si mwen menm mwen pa janm dakò sa. Paske si Gordon Banks kapab fè kalite e arè sa, donk li fè 10. Pele ki pa fè gòl la menm si ou ta kapab di men Pele ta fè sa poul fè a men man kon ti detay kanmenm pske gadyen an objektif li se pa pran gòl atakan an objektif li se fè gòl donk gadyen an ap tenn objektif pal atakan an pa atenn objektif pal lan yo tou lè 2 pa ka fè 10 mezanmi nou kapab konprann sa menm si anpil konfrè pa janm dakò avèm men mwen kwè E se lojik la. Men, sa pa banm pwoblèm nan paske tout moun pa bezwen, se pa paske tout moun kwè l ki fè l verite. La prèv, Galile pa t ap mouri. Latè e tourne autour du soleil. Ok, latè se konsa, latè est ronde. Ok, latè ap tourne autour du soleil. Men se pa sa prèt katolik yo te kwè. Yo te, yo te, Yo te tiye Galile, men Galile dènye mo pou l te di an, poutan el tourn e pi jodi a la syans prouve ke la tè tourn otou di solèy, se pou m te di nou kesyon gadyen. Brèf, se te yon ti detay pou nou te eksplike kesyon Pele e pi Gordon Banks ki se anekdòt enpòtan nan koup di mond sa, n ap avanse rapid. Itali te elimine nan premye tou egalman pa Kore di Nò. ki te nan koup du mond 66 lan, kore di kore du nò ki te menm rive nan nan faz kade final, yo ta pral genyen litali 1 a 0 e litali pat rive pi lwen nan koup du mond 1966 ki te fèt an angletè e pi 23 jiyè 1966 nan kar de final, sa se yon anekdòt enpòtan nan istwa koup du mond nan istwa foutbòl, paske. Pwen sa a pral revolisyone jwèt la an kèlke sòt. Ki sa k te pase? Lajantin kont Langletè, donk nou nous sommes dans les quarts de finale, Ajantin pèdi match sa 1 a 0. Men ki sa k te pase vrèman? E ki sa sa bay jodi a nan istwa koupdimond, nan istwa foutbòl? Ebyen genyen defansè e kapitèn seleksyon Ajantin, mesye Antonio Ratin. Ki sa k te rive? Mwen te eksplike nou kesyon karton wouj, te gen ekspilsyon, abit yo te konn mete jwè yo deyò, men potko gen karton wouj, potko gen kat. Ebyen, abit santral match sa a ki se te Rodolphe Kretlein, pa le fè ke, men son match ki te trè di, Lajantin e Langletè ki ta pral mete deyò, Antonio Ratin, Mezanmi, Ratin pa vle sòti nan match lan, alòske abit lan di l sòti. E meyè fason an, bon, se ta pran do Ratin mete l deyò, nou imajine sa k te kapab rive, e se ta vin fè sekirite pran l sou tèren an. E sa, te gen yon aksyon konsa an 1962 nan Chili, Itali, e Batay de Santiago, nou te eksplike sa. Ebyen, apre anpil tan, E Ratin ta pral tande rezon li soti sou tèren an. Donk se te yon sitiyasyon konplike. Match lan menm apre match sa fini nan koulwa kote jwè pral antre nan vesyè. Ebyen bagay lan li te mangonmen ant Arjanten epi Angle. Laprèv dirijan Angle yo pat menm dakò. ke jwè yo te chanje te echanje mayo avèk jwè ekip advès lan Larjantin tèlman se te yon sitiyasyon ki difisil e se sa ki ta pral mennen Arbit Ken Aston kenbe non sa Ken Aston se li menm ki se te responsab des arbitres ki te nan match lan epi ki ta pral reflechi li di bon pwoblèm ki te rive avèk Antonio Ratin nan fòk nou jwenn yon solisyon pou sa donk nou pa pral bezwen nan di jwè an a bouch ou leve men di jwè a fò ou sòti. Men, n ap gen posiblite pou nou fè jwè an sòti. Ki sa k pase? Pandan l ap sòti nan match lan, epi, pa rapò avèk feu de sinyalizasyon ki gen nan lari yo, petèt si ann Ayiti nou pa t ap jwenn lid, ide sa a pa t ap vini nan tèt Kenston. E, paske, e pa e nan tèt e Ken Aston. Ken Aston, paske feu de sinyalizasyon ann Ayiti, bagay sa yo pa egziste. Ebyen, li pral wè. Lè w wè jone, ou ralanti, lè w wè wouj, ou kanpe. Ebyen vwala, se apati de la ke nou pral vin genyen karton wouj, karton jone nan istwa koup du mond, men se apre koup du mond 66 la ke nou pral genyen pou nou pale an 70 kòman sa pase e ki jwè ki pran premye karton jone, karton wouj nan istwa foutbòl. Men se la a kesyon an sòti e li te enpòtan pou nou te wè anekdòt sa a nan zafè foutbòl. Vwala, se te enpòtan pou nou te pale de de sa, nou wè kèlke anekdòt e mwen panse nou ap pran plèzi nou k ap gade emisyon sa a men pa janm bliye sa, pataje emisyon an, pèmèt yon lòt moun gade l. Ou menm ki poko abòne ansanm avèk chan chanèl RGTS lan, se moman opòten Ou abone e fè lòt moun abone pou nou avanse avèk pwojè sa ki se RGTS ki gen plizyè emisyon men jodi a si w apèn ap swiv nou ou nan Ti Koze Mondyal. Vwala, nou pral kite ti kesyon anekdòt yo pou nou al antre nan pati ki pli seryez yo m kapab di. Dabò nan kesyon tiraj osò ekip yo kòman. yo te dispatche nan gwoup yo, nou pral, nou pral, nou pral wè sa trè rapid ansanm avè mwen lèzami, lè gwoup ki yo menm te patisipe nan e, lè gwoup ki te patisipe nan e, nan koup du mond sa, sa vle di ekip yo nan ki gwoup ke yo te ye, nou pral genyen pou nou wè sa, si se vre nan lòt emisyon yo nou te sitou pa, pa gade gwoup yo, men la e, nou jije li enpòtan pou nou ta kapab wè.

Bulgari, Ongri e Pòtugal. E donk se la Ongri ki te gen Brezil 3 a 1, e menm jan Pòtugal te gen yo 3 a 1. Bon, bagay lan pa t bon ditou pou Le Brezil. Epi nan gwoup 4 lan, Kore di Nò, Inyon Sovyetik, Chili e Litali. A remake, Chili e Litali yo te ankò kwaze, alòske yo te genyen yon match ki make listwa Batay de Santiago an 1962, koup du mond, Brezil te genyen e Chili te fini an twazyèm pozisyon. Aprè nou fin gade faz de gwoup yo, se moman kounya pou nou ale nan nan faz final. Faz final se dirèkteman kar de final yo. An nou al wè kòman sa te ye nan kar de final yo, e konsa nap genyen yon meyè ide les amis de Ti Koze Mondyal. Nou prale la nan match. Nou prale rapidman, 23 jiyè, a Londres, Langletè genyen Larjantin 1 a 0, se Geoffrey Huss ki te fè gòl sa a, nou pa bezwen rete sou sa nou sot esplike istwa ki te gen otou de match sa a. Portugal ta pral genyen Corée du Nord 5 a 3, Eusebio fè koze. Epi la se toujou. nan kar de final men nou kapab deja gen yon rega nan demi final pa rapò avèk tablo a. Nou ap bay li pa tablo. E Langletè pral genyen nan demi final le Pòtugal 2 a 1. E pi sa se yon tablo. Nan lòt tablo an, Lalmay de Lwès fè yon viktwa 4 zero sou Urigwe, epi genyen Inyon Sovyetik ki te fè tonbe La Ongri 2 a 1 nan kadefinal, epi nan demi final 26 jiyè a Livèpoul nan Goodison Park lan, Lalmay de Lwès ta pral genyen Inyon Sovyetik 2 a 1, donk nou deja genyen afich final lan, se Lalmay. kont Langletè yon gwo tonton match. Men avan nou rive nan final lan fòk nou di petit final lan li te opoze Le Portugal kont L'Union Sovyetik, yon match ki te fèt 28 jiyè 1966, se te nan kapital lan, a Lond nan stad Wembley an, stad ki ta pral akeyi final lan e devan 88 mil spektatè, yon stad ki gon kapasite de 100 mil spektatè

Portuguese de football. Nan pral kite la e ti final pou n antre nan nan manman koze a. Men avan Nou antre nan final lan menm Nou kapab wè ekip ki te jwe final lan pou L'Angleterre avèk Banks nan kan e Nou genyen Charlton Nou genyen e Moore e Cohen Wilson e Bobby Charlton nan mitan tèren an ansanm avèk Peters Tayles genyen bal ent epi us sa se ekip anglèz ki te jwe final la 11 de depart la vwala mentnan koman sa te dewoule nan final sa se te yon final ki te trè dispite ki te kanmenm kreye de fristrasyon nan listwa e jodi a si nou genyen goal line teknoloji mwen panse se youn nan pwen ke ou ka toujou soulinye. Ki sa k pase? Nan a la 101 yèm minit de je, ebyen Hurst ta pral fè, ta pral fè yon gòl, ok, Hurst ta pral fè yon gòl sou yon pas de Moore, men l'histoire raconte ke balon an li pa t travèse ligne de but an, sa ki te kreye frustration, nou te nan pwolongasyon men L'Angleterre ta pral genyen. Donk l'histoire tou pale ke non sèlman L'Angleterre te jwe tout match yo nan stad li la, a Wembley, yon sèl kote, men tou Erè abitraj te ale nan avantaj peyi Langletè. Nou p ap rete sa, se twòp detay. Te gen 96 mil 924 moun ki te nan stad lan lè sa a, e se yon Swis, Godfried Dienst ki ta pral abitre match sa a. 4 a 2 avantaj pou Langletè. Premye gòl match lan li te fèt a la douzyèm minit, Lalmay Lalmay ouvri skò, dizuityèm minit us egalize. Nou ta pral genyen yon dezyèm gòl nan match lan a la swasandizuityèm minit, Langletè mennen 2 a 1, Lalmay egalize a la katrevendizyèm minit pa Weber.

pèmèt ou wè vrèman kòman sa te ye. Sitou nan peryòd sa, imaj, kesyon teknoloji a potko konsa, men se te sa epi Hurst ta pral li menm a la san ventyèm minit, dènyè minit nan tan pwolongasyon an, fè katriyèm gòl lan, vwala, Langletè, chanpyon di mond an 1966! Kiyès ki te remèt Bobby Charlton, kapitèn seleksyon anglèz lan, twofe an? Ebyen se Rèn Elizabèt ii ki te deja rèn an Angletè, ebyen se li ki ta pral remèt twofe an avèk kapitèn seleksyon anglèz lan, nou kapab remake sa, rèn nan te osi bèl, men resamman rèn nan li sot ale vole odela, se istwa koup du mond 1966 lan e ke Langletè li te ranpòte sou Lalmay se inik final Langletè fè nan tout istwa koup di mond yo te genyen. Apre sa pa gen final pou Les Trillions sinon seleksyon anglèz la. Vwala nou sanse wè lesansyèl ansanm avèw. Li rete pou nou wè ti bilan sou koup di mond sa ke Brezil se te tenan di titre, Langletè chanpyon, Lalmany dezyèm, Pòtugal twazyèm paske pòtugè yo yo te genyen match twazyèm plas lan e se kanmenm rekò pòtugal nan istwa koup du mond twazyèm plas sa. 89 gòl te enskri nan koup du mond lan pou 32 match yon mwayèn 2 pwen 78 gòl pa match epi meyè jwè lan se te Bobby Charlton pou langletè e meyè bitè konpetisyon an se te pòtugè Eusebio ki te enskri 9 gòl. Eusebio e jiska Cristiano Ronaldo se te meyè jwè pòtugè de tou le tan. Eusebio e ki kanmenm pran balon dò e egalman men avèk tout sa Cristiano Ronaldo fè menm si e Cristiano Ronaldo petèt chanpyon di mond ta pral mete l nan yon lòt nivo Se pa enposib, paske nan koup dimond 2022 an, men endividyèlman, Cristiano Ronaldo ki chanpyon dEròp avèk le Pòtugal, li menm li mete ba lan trè wo, donk se meyè jwè pòtugè de tou lè tan, men nan lis sa a, nou jwenn Eusebio, nou jwenn Cristiano, nou jwenn Figo, ki pran balon dò tou, nou ta kapab toujou mete Rui Costa, mwen mete kèlke non, men ou menm k ap swiv la, ou kapab ajoute, si w ta vle fè yon lis 10 meyè jwè pòtugè, de tou lè tan. Ami telespektatè se te yon plèzi pou nou te pote emisyon sa pou ou, Ti Koze Mondyal. Mèsi paske ou te prete nou tan ou pou te swiv Ti Koze Mondyal. Ebyen, pli pwochen randevou pou yon lòt sòti Ti Koze Mondyal, se pou demen. Nan gade koup du mond 19. E 70 lan. Bon, nou pa bezwen di w kiyès ki te chanpyon piske n ap pale de sa demen. Mèsi tout moun, pa ezite abone avèk chanèl lan, pataje emisyon nou yo, fè plis moun kapab touche de travay n ap fè pa bò isit la nan RGTS, Radyo Jenè Telespò. Mwen renmen nou anpil anpil anpil, se sa k fè m ap mande nou pou nou toujou, toujou, toujou rete pozitif. A byento.